Ayisyen konsène konbatan tout sòlda nou yo leve kanpe pou nou defann enterè goud la. Lanbi Mawon Ayisyen pote yon lòt edisyon sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la pou ou. Si ou vle nou raple ou, pwojè Tounen Lakay la se te yon inisyativ Lanbi Mawon Ayisyen te vin avè pou ankouraje refijye ayisyen k ap viv nan dyaspora a pou ra retounen nan peyi lakay pou fè yon bagay a peyi a. Nou te deja mete pou ou rezon nimewo 1 a nimewo 8. Si ou poko gen chans wè yo, si ou poko gen chans pataje yo avèk zanmi ou avèk fanmi ou, ou kapab revizite paj nou an. Nou gen rezon nimewo 1 a rezon nimewo 8. E jodi a ankò, se yon plezi pou mwen pou m vin avèk pou ou rezon nimewo 9 ki pou ankouraje refijye ayisyen pou retounen nan peyi a pou al fè yon bagay a peyi a. Si nou gade nan listwa, n ap wè depi. Nan fen Dezyèm Gè mondyal la, 1947 pou pi espesifik, nou kapab wè jan gwo peyi yo, gwo peyi dinozò yo, te mete tèt yo ansanm, yo te kreye yon peyi anndan yon lòt peyi. Si w bezwen konnen ki peyi sa te ye, se te Eta jwif yo ki te kreye an 1947 sou tè palestinyen yo. E si w gade jodi a tou, jiskaprezan, Yo te aneyanti Palestinyen yo, tè Palestinyen yo depi apre Dezyèm Gè Mondyal, depi 1947. Jiskaprezan, gen anpil nan Palestinyen yo ki pa ka tounen lakay yo. E mwen pa kwè gen anpil tan ki rete ankò w ap wè Palestinyen yo p ap gen yon tè. Kidonk, se pou m, rezon ki fè mwen m fè ti referans sa a pou m pote avèk tout refijye ayisyen k ap viv nan dyaspora a, fò nou konnen ke, Gwo peyi dinozò se sa yap eseye fè nou, yap eseye fè tout pitit peyi a pati kite peyi a epi yap kreye yon lòt yon lòt eta nan eta pa nou an ki se repiblik nwa premyè repiblik nwa nou te genyen ki nou rele Ayiti jodi a la se pou nou kòmanse rezone pou nou fè paralèl yo a listwa pou nou wè si nou menm Nou pa chache yon mwayen pou nou retounen nan tè Desalin te kite pou nou an. N ap rive yon lè ke nou p ap ka tounen la. Menm jan Palestinyen yo kounye a la, gade yo, malgre sa k te rive yo a, se te yon bagay ki vrèman malere. Men, nou menm menm, se yon bagay k ap fèt volontèman, y ap fòse nou kite peyi a. Volontèman oubyen envolontèman, y ap fè nou kite l. N ap rive yon lè ke nou pa t ka tounen ankò. Gade Palestinyen yo ankò, yo pa ka rele, yo pa ka di yo gen yon peyi la. Gwo peyi dinozò yo mete ansanm avèk. a ansanm avèk yonn lòt, yo yo aneyanti tè palestinyen yo epi jiskaprezan palestinyen yo pa ka di yo gen peyi. Paralèl sa a m fè l se pou se pou m di ou ke nou menm menm si nou pa fè yon chwa, ok, si nou pa kòmanse rezone an favè de peyi a pou nou travay pou peyi a, n ap rive yon lè nou pa nou p ap gen yon peyi pou nou fyè de li ankò, nou p ap gen yon drapo pou nou fyè de li ankò. Men m konnen nan nan kè m gen anpil ayisyen anpil ayisyen konsène, yo p ap kite sa rive. Se sa k fè Nou te di w deja nan yon nan videyo yo pou nou tout kòmanse prepare nou mantalman e emosyonèlman paske gon chanjman kap vin fèt nan sosyete nou an la, gon chanjman ki pral fèt fò tout moun prepare yo, tout refije ayisyen ki patou kote w ye a depi w pa sou tè depi w pa sou tè Dessalines nan ou mèt konsidere tèt ou kòm yon refije ok. E li lè li tan pou nou kòmanse panse, pou nou kòmanse rezone an favè de peyi a, ki fason nou menm nou ka pote kontribisyon nou pou nou ka chanje anviwònman an epi nou tout ka tounen al viv ladan l anvan gwo peyi dinozò yo soti pou yo pou yo detui peyi a nan men nou oubyen pou yo bay yon lòt pèp li ok. Se tè pa nou li ye tè Dessalines nan se eritaj pa nou. Se sa k fè jodi a. Rezon nimewo 9 ki pou ankouraje refijye ayisyen k ap viv patou dan lemond yo, depi w pa depi w pa nan peyi Desalin nan, rezon nimewo 9 ki pou ankouraje w tounen, se pou se pou nou raple w ke tout tan w fè depi dèzane, m konnen gen nou menm ki gen 20, 30, 40 an ap bourike pou blan an, ann ann kòmanse fè yon ti manse, ann di, mesye, si tout efò sa a m fin fè nan peyi blan an, m fin bourike pou blan an konsa, jiskaske m pèdi sante m, m pa ka mache ankò, si m te fè 1 an oubyen on tyè de tan sa a ok m ap bouke pou peyi a. Poze tèt ou kesyon sa a ok, di m fè 20, 30, 40 an m ap viv nan peyi blan an m ap bouke pou blan an, li lè li tan pou m al fè on ti bouke pou peyi m. Paske lè w bouke pou blan an se nan ekonomi blan an l ale l pa al nan ekonomi w. Imajine w fè 20, 30, 40 an ap peye blan an taks nan peyi blan an. Sa w vle? E pa e pa e pa nan peyi Desalin nou ap peye taks la. Sa e se se sa k fè nè nèg ki kanpe sou pouvwa w yo wè w pa enterese, yo wè yo wè depi w depi w vwayaje w pa janm tounen. Kidonk yo yo fè yo fè sa yo vle avèk rès pèp la, rès fanm ou rès zanmi w yo ki sou teren an. Sa w ka di paske nan peyi blan w ap peye taks yo konnen w pa sousye de peyi a se sak fè y ap itilize nou y ap kraze y ap kraze pòch nou malgre nou pa nan peyi a y ap kraze pòch nou kidonk se nou pran se pou nou pran konsyans pou nou kòmanse rezone an favè de pèp la an favè de m konnen anpil nan nou gen zanmi nou fanmi nou anba a kòmanse rezone an favè yo pa pa pa kontante w a ti transfè w ap fè a imajine w gen 20 30 tan de pouvwa aje Ou gen 20 30 ans depi wap fè transfè pou fanm ou avèk zanmi w e ba jiska prezan wap fè wap fè transfè toujou m konnen nou menm gen nan nou ki fè ki fè pa mwa nap voye nap voye 200 300 400 50 500 dola imajine pran pran pran 500 dola sa miltipliye l pa pa 12 mwa ki gen nan ane a lè fini imajine ou fè 30 40 ans ap viv nan peyi blan fè matematik la pou wè kidonk ayisyen Ann kòmanse wè nan ki fason nou menm nou ka kòmanse fè yon ti bourike pou tèt nou, fè yon ti bourike pou peyi nou. Epi, se lè sa n a kòmanse wè jan chanjman nou dezire pou nou wè nou wè nan sosyete nou an, chanjman sa a finalman l a vini ok. Kidonk, panse a sa, pataje videyo sa a avèk fanmi w, avèk zanmi w, di yo lanbi mawon fèk. Kòmanse yon inisyativ ki rele Pwojè Tounen Lakay, pataje li epi panse avè l. Nou p ap di w pou w kouri pote bouye konsa, panse avèk òganizasyon k ap fè bon travay pou peyi a, k ap rezone an favè de peyi a. Mete tèt nou ansanm epi pou nou pou nou fè yon bagay ok. Fè yon ti bourike pou peyi a, fè yon ti bourike pou tè Desalin nan epi w ap wè chanjman w bezwen ok. Sispann bourike pou peyi blan an sèlman. Mèsi bokou Lanbi Mawon Ayisyen pote rezon nimewo 9 la pou ou sou inisyativ pwojè Tounen Lakay la. Epi nou vle pou kòmanse prepare w jan nou te di w la, mantalman e emosyonèlman pou chanjman ki pral fèt nan sosyete a paske bagay yo pap ret konsa. Gen anpil nan nou, anpil bon grenn Ayisyen konsène k ap panse an favè de peyi a epi nou vle tou ou menm tou ki pa t ap panse a peyi a pou kòmanse panse an favè de peyi a. Kidonk nou remèsye w poutèt ou gade videyo yo. Sa se rezon nimewo 9, ou kapab revize rezon nimewo 1 a 8. Epi gade l, pataje l ak fanmi w avèk zanmi w epi di nou sa nou panse. Si w gen yon rezon ke ou vle nou pataje sou platfòm Òganizasyon Lwi Mawon Ayisyen an, voye l ba nou epi n ap mete l la pou ou. Oke! Mèsi bokou! An n kòmanse fè yon ti panse rezone an favè de peyi a pou nou pou nou aprann bourike pou peyi nou e pa sèl pou peyi blan n ap bourike. Oke! Mèsi bokou! Lanbi Mawon Ayisyen an n defann enterè goud la. Nan non zansèt nou yo, nan non Granmèt la nou salye w. Bòn nwi, mèsi bokou! Pataje videyo nou.